Son plezi pou m salye chak grenn fanatik Ayiti renmen zen kòman nou ye? Jodi a nou pa pote zen sou chanèl la men nou pote yon bòn enfòmasyon oubyen yon bòn nouvèl pou chak grenn ayisyen ki ta renmen vwayaje kite peyi Dayiti vini swa Brezil, Chili, Meksik ou kèlkòk. Anndan videyo sa a, nou pote 2 peyi ki pral bay opòtinite ou menm ou kapab lèse pye w oubyen chape poul ou kite Ayiti anba nen men nèg a zam, men chèf a zam, men bandi, polisye nan men men nan anba men Ariel Henry, André Michel, ebyen peyi sa yo pral bay opòtinite pou w kapab lache pye w. Men avan m antre nan videyo sa, se yon plezi pou m remèsye chak fanatik k ap sipòte travay la de prè e de lwen, a chak grenn like, chak grenn kòmantè, yo fè kè m bat trè fò. Ebyen, ann antre tousuit nan enfòmasyon nou genyen pou jodi a. Premye peyi, nou genyen peyi Bolivi ki bay an doub opòtinite aktyèlman la ou kapab vini. E ou pral konnen kòman w ap kapab vini nan peyi Bolivi trè fasil. Sèlman, w ap fè yon ti senp travay epi sa w tande a ou kapab vaw ou demare, ou kite peyi Dayiti ou antre Bolivi. Sa a se youn nan premye bòn nouvèl Nou pote pou ou sou chanèl Ayiti renmen zen an. Dezyèmman bòn nouvèl nou genyen a pati de fevriye k ap vini la ebyen prezidan Luis Da Sulva Lula deside met tout ayisyen k ap viv ann Ayiti trè alèz pou yo vwayaje. Men atansyon, piga w mande m èske le prezidan Luis Da Sulva Lula pral peye biyè pou ou. Pa gen sa ditou, men li pral bay posibilite pou kapab vini Brezil san viza. Avan m rale pi lwen tou, m ap di w, ou menm ki prale oubyen ki ta vle vini Bolivi, n ap kapab ede w nan fè kèlke papye, aprè sa, ou menm w ap kapab vwayaje san pwoblèm. Ebyen, sou chanèl sa a, nou toujou la pou n chache kèlkeswa kot zen an kache. Nou pral chache l pou ou. Men an menm tan tou nou santi zen an pap sifi pou kore w, nou pote yon bòn nouvèl pou ou. Brèf, ann pati plis pou Bolivi an premye, peyi Bolivi mete. Posibilite oubyen bay posibilite ou kapab vwayaje. Kisa w ap gen bezwen? W ap gen bezwen yon rezèvasyon otèl epi w ap gen bezwen yon kat lafyèv jòn k se li ki pral parèt yon ti jan plis difisil. Paspò a ap gen 6 mwa avan despirasyon. Epi w ap gen bezwen yon kantite lajan, lè m di kantite lajan yo pa bay tarif la, w ap gen bezwen yon kantite lajan pou kouvri. jou oubyen mwa wap fè nan peyi Bolivi malgre ou konnen ou pap vin fè mwa vre paske se an de pasaj oubyen an tranzit ou ye men prezidan nan peyi Bolivi a pa konnen si se an tranzisyon ou ye bref Wap gen bezwen epi 2 bout foto epi wap gen bezwen tou lajan lè w rive nan èpòt la oubyen lè w rive nan imigrasyon wap peye yon ti frè se pa tèlman anpil. Pa bliye nou kapab ede w fè rezèvasyon otèl la si w genyen pou w vini nan peyi Bolivi ebyen rele nou kounye a la nap kòmanse prepare E rezèvasyon otèl ou pou ou trè rapid epi ou ap kapab vwayaje san difikilte. Brèf, pou moun ki pral mande m kisa Bolivi genyen, m konnen anpil anpil Ayisyen pral di kisa Bolivi genyen, Bolivi pa gen travay, wi sèt nou konnen Bolivi pa gen travay men konsidere Bolivi kòm en pon. Yon espas ou kapab retire kò an Ayiti pou kapab antre ant Brezil, Chili ou byen ou kapab kontinye pran wout ou pou ale Meksik. Men yon sèl bagay, si w ap kontinye wout lan pou ale Meksik, fòk ou gen anpil kòb nan pòch ou paske wout pou soti Bolivi pou ale Meksik, pou ta travèse Bolivi pou ale Meksik lan, l ap koute trè chè. Ann pale pou peyi Brezil, peyi Brezil Luis Da Silva Lula deside fè kè tout ayisyen kontan apati de fevriye kap vini la, lè m pale nou de fevriye kap vini la nou deja pral tonbe nan 2024. Brèf, men kiyès kap kapab vwayaje paske nou konnen tout moun nan moman sa gap pral gon sèl foli rele achte biyè pou yo krisnè oubyen renmen zen ayiti di. Pral gen vwayaj san viza. Wi se vre ou ap kapab vwayaje san viza men kòman kondisyon yo ye. Gen anpil moun ki fè nou konnen Brezil pral ouvri pòt li e menm jan l te ye an premyè fwa menm jan Chili te fè l la se pa konsa. Nou pral esplike w kisa ou pral gen bezwen pou w kapab antre nan peyi Brezil san difikilte e san viza. Brèf. Men kisa wap gen bezwen, fòk ou gen yon moun kap viv nan peyi Brezil e moun sa ap gen yon CPF ajou e lap kapab aplike pou ou menm jan ou wè yo aplike pou moun Lèzetazini yo. Brèf, pwogram sa a se pa yon nouvo pwogram, se yon ansyen pwogram men yo update anpil bagay ladan pwogram nou konnen ki te la deja. Brèf, Pwogram ki te la deja, fòk ou te pase nan OIM, fòk ou te mande, fòk ou te gen viza, jis fòk te gen yon pakèt bagay ou t ap pran tan. Ebyen, lè ke mesye yo ap anile, analize ka yo, yo wè genyen de moun ki kapab pran 1 an, 2 zan, 3 zan, yo pa janm ka antre nan peyi Brezil. E sa k fè. Ebyen ekip Dasulva Lou la deside e detèmine yo di yap fè bagay la yon lòt fason. Moun ki ap ka ale. Fòk ou gen ant papa w oubyen pitit ou, madanm kapab aplike pou mari, mari kapab aplike pou madanm oubyen grann ka aplike pou. Pitit pitit, gran papa kapab aplike pou pitit pitit, kouzen pap kapab aplike pou kouzen, nyès pap kapab aplike pou nyès. Si w ta wè ou gen kouzen ou k ap viv peyi Brezil, piga w di se paske li pa vle fè w kite peyi Dayiti, peyi lanfè nou yo, peyi lanfè nou an, pou l fè w vwayaje. Non! Kouzen pap ka aplike pou kouzen, mononk pap ka aplike pou mononk, zanmi pap ka aplike pou zanmi. Gen anpil moun ki pral poze m yon kesyon, si m ta gen yon ti mennaj k ap viv nan peyi Brezil, èske l ap kapab aplike pou mwen? Moun sa li menm l ap gen 90 pousan chans li pral nan kato l yo, l ap mande yon papye epi pou yo wè. Lè mennaj la vini, li pral pran sans de responsabilite l, li pral marye avè l epi w ap kapab fè mennaj ou. Antre nan peyi Brezil. Brèf, kisa moun Brezil la ap genyen, fòk mwen di nou sa, depi n pale de moun Brezil, sou yon mwa, nou konnen li gentan gen rezidans. Brèf, nou pa menm bezwen pale de sa. E ou menm k ap soti nan peyi Ayiti, depi ou vini nan nouvo lwa sa, ebyen, w ap gen yon rezidans. Nevan nan men w. Waw! Chans sa a se ou k pral genyen l paske mwen menm lè m te vini, m te gen chans pou m gen yon rezidans 2 zan pandan ke lè m te apèn gen bon m te gen yon bon ti bout tan paske nan moman an se te dat kolera m pa t kapab jwenn rezidans mwen rapid. Brèf, m panse la a se yon bòn nouvèl pou Ayisyen paske M konnen Ayisyen toujou renmen tande bòn nouvèl, men fòk nou fè anpil pridan tou, pase pral gen moun k ap pèdi lajan, paske jan moun yo panse bagay la, se pa konsa l ye. Gen anpil moun ki di Brezil ouvri san viza, wi, Brezil li deja bay opòtinite, m pa ka di ouvri, li bay opòtinite, men fòk ou genyen ant mari w, oubyen fòk ou gen pitit ou, oubyen papa ap kapab fè sa pou pitit li, oubyen tou yon mennaj kapab riske. Li ede yon mennaj li antre men l ap mande plis detay ke yon madan marye oubyen yon manman pitit. Brèf, se tout sa nou te pote sou chanèl la pou ou. M panse si ou te apresye ide a, ou te renmen videyo sa, ou kapab kite yon like, kite yon kòmantè, di nou kisa ou panse. Pou peyi Bolivi a, nou kapab ede ou ranpli fòmalite yo. Nou genyen link lan la deja, ou menm ki ta renmen vwayaje. Se sa w wè m di w la, w ap bezwen kat lafyèv joun nan, e sa depan, sa mwen m pale pou viza imanitè ou byen, m pa pale de viza etidyan, viza etidyan pa menm jan, gen plizyè viza, tip de viza yo bay, si yon moun ta gen bezwen pou l vin etidye Bolivi ou byen l ap vini sou viza etidyan, Ou kapab kite sa a nan espas kòmantè a map diw kisa wap gen bezwen paske yo wap gen bezwen yo ka yo diferan. Brèf m konnen ou menm tou ou pral di ou pap vini bolivi ou paske bolivi pa gen travay wi se vre bolivi pa gen travay men depi ou deja tonbe bolivi ou nan mitan brezil e chili e ou sur bòn vwa pou ou ta tou antre meksik men si w pral meksik fòk ou gen bon kou lajan nan men w paske wout la mande lajan. E asire w ke ou ka mache, paske nou pa pral di w si w pa ka mache pou w al pran wout, ou deja fatige e m konnen gen anpil moun Ayiti la strès fè yo pap ka mache, kalkilasyon nan bouda yo, grangou nan mouda yo, yo pap ka menm mache pran wout mesik la e wout la pa fasil, wout tout moun fè l, jèn fi, jèn gason, granmoun, vyeya fè l, men depafwa tou konn gen movèz nouvèl.